Damou kòman nou ye sa fè lontan n pa wè ke Bondye beniw nou swete ke tout moun anfòm jodi an kisa nou vin pataje ansanm avèk nou nou reyalize nan dènye tan sa gen anpil timoun yo pa respekte paran yo oubyen yo twouve paran twò pòv pou yo malgre Yo pa janm panse tout mizè paran te pase ansanm avèk yo. Genyen ki vini de zentèlektyèl, yo twouve paran se analfabèt, paran sòt, yo pa ka prezante zanmi yo paran yo pou yo di machann chabon sa se manman m, machann epis sa se manman m, mesye k ap pote sa se papa m. Non, yo twouve ke yo, yo twò wo, nivo entèlektyèl yo twò avanse, tandiske yo bliye si se sak chabon sa a ki fè yo nan nivo yo ye an, si se ti laye pistach sa a ki mete yo jan yo ye nan, nan nivo nan sosyete an. Ann gade kisa Bib lan di. Bib la di nan Efezyen 6, vèsè premye a twa, Anfan, obeyise a vo paran selon le Senyè, kar sela è jis. Sa se vèsè premye an, selon le Senyè. Lè l di selon le Senyè, W ap obeyi avèk paran ou toutotan paran li menm se bagay ki bon. Paske paran, nòmalman paran ki rele paran ak gran P an, li pa p janm kondwi w vè erè. Egzanp, yon paran ki di w ke ou sipoze a, mwen entèl ap avanse ou menm ou pa p avanse, donk nou pa gen lòt mwayen se pete fyèl entèl. Kòm se zanmi w li ye, n ap tann li vin la, n ap ba l yon bagay. Paran sa, Ou pa ka obeyi avè l paske Senyè a pa dakò pou anvye, pou anvye zafè moun pou jis pou ta panse pou tiye l. Paran sa ou p ap ka obeyi avè l, w ap di manmi dezole, mwen menm mwen p ap ka fè l. Paske chak moun gen jou yo, chak moun gen lè yo, chak moun gen mwa yo pou Senyè a pase ansanm avèk yo. Donk li byen di nan vèsè premye a, Obeyise a vo paran selon le Senyè, kar sela è jist selon le Senyè. Ou menm paran pale. Kounye a peyi nou se tèt chaje. Paran pale ou, li di ou konsa gen yon lè pou rantre. Ou pa sipoze rete nan lari an ta non, se granmoun li ye. Ou pa konnen mwen se nan venteyinyèm syèk nou ye, men kon gon pwoblèm se paran tèt li cho, l ap kouri monte kouri desann ou menm ou pa konnen ki doulè, ki soufrans moun nan ap pran, le poukwa paske tou senpleman ou pa obeyi a paran w, ou pa respekte paran w. Kòman fè pou jèn fi. Pou byen ta w nan lari, ou byen w ap frekante de seri de moun paran w pa konnen, men moun menm ou pa konn moun nan, se jis foli lajenès pran w epi ya. Epi apre sa, ou mete moun nan pwoblèm. Ebyen, mes amours, jodi an Efezyen 6 vèsè premye di nou, obeyi avèk paran nou paske li juste. Poukisa konnya nou sipoze obeyi avèk paran nou? Paske tout bagay yo toujou mande nou le pourquoi. Ann gade vèsè 2 an, vèsè 2 an li kontinye pou l di nou, paske nan vèsè 2 an nou pa p jwenn le pourquoi, li di, Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement Avèk yn pwomès. La nou jwenn le poukwa se paske gen yon pwomès ladan l. Li se premye kòmandman, li di w onore manman w a papa w, valorize yo. Se pa lè moun nan mouri pou w ap di ke papa m te bon pou mwen, manman m te bon pou mwen. Men pandan yo vivan, montre yo kòman w renmen yo, montre yo kòman yo gen valè nan zye w, montre yo paske si se pa t yo menm ou pa t ap la. Lè w gade Humm kijan moun nan ap pot ti bebe a nan vant li lè fini li pou bebe an fèt pou lap bat nay ansanm avèk li ou fè tout bagay sou pou lap chanjew kouch pou lap baw bibwon pou lap baw tete etc pou jis ou vin grandi ou vin yon gran dam ou vin yon gran mesye pou konnya ou paka valorizel Pou konnya, sa ka rive li menm li fò li pat gen posiblite oubyen paran pa li pat ankadre l li menm. Malgre l pa konn li, l pa konn ekri, li mete w yon nivo ou konn li ou konn ekri pou konnya pou konnen ke pou ap di ke mesye sa pa papa m, madanm sa pa manman m, non li pap bon pou ou. Tande, tande pwomès lan. Pwomès la di, afin. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Sa vle di, depi ou respekte moun sa yo, ou obeyi avèk yo, ou renmen yo, ou ba yo valè yo, w ap viv lontan sou tè a epi w ap ere. Dans le cas contraire, nou konn ki sa k ka rive. Paske depi ou pa konn tande, malè ap rive ou. Depi ou pa tande paran w, malè ap rive ou. Sa ka rive, yo menm yo di kèk koze ki pa bon, men apre sa, Ou pral kote Bondye, paske se Bondye senpleman ki anlè tèt paran, ou pral kote Senyè an pou di, men sa paran m di m Senyè pale ansanm avèk li, paske tèl bagay paran m di m wi li pa nan volonte w, ouvri zye l pou l wè. Ok, paske si w renmen yo, si w obeyi, si w valorize yo, w ap viv lontan epi w ap. heureux. Gen de malè kap rive nou, gen de soufrans nap pran se paske nou pa valorize paran nou, nou pa renmen yo, nou toujou ap derespekte yo, ebyen sa koz nou menm nou soufri. Ebyen se tout sa mes amours nou te pote pou ou jodi a, ann aprann renmen paran nou, ann aprann obeyi avèk yo selon le seigneur. Si paran m ap sèvi dyab, li lap manje moun, li vle pou manje moun tou, m pap m ap dezole pou li. Li di nou, Selon le Seigneur, e gen yon pwomès, se afin ke vou swaye ere, okay, vou swaye ere e ke vou vivye lontan e ke vou vive lontan sur la tè. Mes amours, ke Dieu vous benisse, nou swete ke pawòl sa yo te itil ou e ke wap kontinye abone avèk chanèl nou an Pataje videyo nou yo, Bondye li menm, li pap manke pa beni w. Se yon plezi pou n te ansanm avèk ou jodi an, ke Bondye beni w, ke Bondye ede w a respekte paran w, a valorize yo pou w ka ere e ke pou w ka viv lontan. Ke Dye vou benis, je vou zèm bokou.